Renier e efektivman wi lè nou enfòme enfòme enfòme nou vin aprann ke misye anba nan dimanch swa nan samdi swa apre antèman donk Wilner Salomon antere e antèman misye te samdi a nan Pò Salu de la etan e lè nou vin enfòme ke misye la bon kounye a nou met alèt nap veye machin nou paske nou konn machin nan ki se yon anbilans misye anba nap veye machin nan nan dimanch swa nan lendi nap veye machin nan toujou. Yèswa ozanviyon de 7 è, nou vin enfòme ke machin sa pap pase, nou desann anba. Sou pakou nou, tout anbiyans ke nou kwaze, nou tcheke tout. Yo la etan nou rive anba, e ozanviyon de 10 è edmi di swa pral nan 11 è, nou debake nan espas kote ke yo di misye ye a. Lè nou debake nan espas sa, e nou frape, Gen yon tip ki vin pale avèk nou, nou di ke e nap bezwen yon chanm nan otèl la pou nou dòmi. Yo di non, e otèl la nou pa resevwa moun ladan l. Nou di non, men se otèl li ye, mwen nan e nou ka toujou desann ladan l. Yo di non, yo pa resevwa moun ladan l. Bon, finalman, nou di al rele mèt otèl la, moun responsab la. Yo fè e mèt otèl la ret anlè, li pale avèk nou, li mande kiyès sa? Zam li toujou nan men l. Lè misye pale, nou di se komisè Muscadin k la, e mwen nan nou bezwen yon chanm pou nou dòmi nan otèl la sè a. E msye je, yo pa resevwa moun nan otèl la. M di, a, mèt la, e, kan menm, nou deja la deja, nou soti, e, e, Miragwàn, e, degaje w aranje nou, ban nou de twa chanm, n ap dòmi, n ap peye kòmsadwa. Msye pa dakò. M di msye, bon, pa gen pwoblèm, piske w pa dakò, ou kapab desann vin kote nou, n ap bezwen w pou, pou yon ti pale. Bon, dat m ap pale avèk ou la, prèske trèt a karant minit, msye pa janm pase. Msye pa janm desann vin kote nou. Men fò m di w byen, otèl la te gentan sèkle avèk nèg pa m yo. Chè e tande m tande yon pòt k ouvè yon klòch chire biw epi nèg ap kouri epi sa w tande a tou kout bal ap mete gade kamera kout bal ap mete yo lage tan nou abrite nou e nou riposte a nèg yo nou fè anpil kout bal sou nèg yo di sèl se si gen nan yo k touche m pa konn si gen k touche si pa gen k touche tip sa se yon sèten Charles Didier Saint Juste Tip sa ki se swadizan mèt otèl la, misye te pran bal sou prezidan Aristide nan yon klèb ki rele Millenium ke l te genyen nan Petyonvil nan echanj de tir ak lapolis. Misye gen yon garaj di kote de Demapou, Okay, misye pran bal bò vant li, se sa k fè misye rale sou pye. Misye se nèg li pa janm ap, li pa janm pa ap jile pa bal sou li. Donk, se de la etan, e nou te vin enfòme direktè lapolis la de sitiyasyon an, te vin enfòme baz Idmo a, nou te enfòme delege depatmantal Sid la, de sitiyasyon an e nou te poste anlè a, nou te fè yon ti tan nou tap eseye rekipere nèg yo, nou pat fini pa rekipere nèg yo e bon nou te vini pa rantre nan vil myago nou vini anviwon de 3 è di maten. Kote mèt otèl la?
Maten an e chal di de sen jis aktyèman la li poko sa li e map mande pakè dè kay e delegasyon dè kay lapolis nan sid pou ke yo pa arete misye pou yo kite misye pou nou menm jan aprè kay te fin tiye abèl bondye te fè yon kwa nan fon li te di tip sa. Kitel pou mwen. Pa touchel. Wap pale de tib wap pale de responsab hotel la. Map pale de chal Didier Saint Juste. Map mande la polis okay pou pa arete misye. Misye komanse fè gem nan lap fin fè gem nan avek mwen. Misye gen yon ayèkè zanmil ki se yon ansyen DG la polis te fè misye kado. Misye gen yon defini met ki anrejiste sou nonl. M ap montre misye zam ki nan men misye a pap ka fè anyen pou li kandèske m fè fas kare avèk nou. Sa sanble di misye nan lajistis. Wi, misye se anplwaye misye nan lajistis, selon sa l di m. Misye di, O, komisè, se lajistis ap lajistis. E sa w genyen? M di misye, men sa k genyen, men sa k genyen. Bon, m pa konnen non si l se anplwaye misye nan lajistis, men se li k di. Li se anplwaye misye nan lajistis. Sa vle di Boutba li sove pandan ke li te nan echanj de tir ansanm avèk nou? Wi. Sa a se konfime. Sa a se konfime Boutba anba. e bout ba pako pase nèg yo nan anbilans mwen gen plak anbilans lan mwen gen koulan anbilans lan nap veye anbilans lan rale. E si tout fwa yo pata pase nan anbilans lan yo ta pase nan lòt machin ki dispozisyon nou deja mete an plas? E sof ke nap chache misye nap chache misye si la jistis dèkay pakè okay e pakè okoto pakè aken ka edem chache nèg yo sof ke nèg yo anba nèg yo te desann nan antèman e wilner salomon. ok ki te chante sa m di a anba Wilner Salomon ki abite pou Salu, frè l, le frè de Salomon te vin pran l paske li te vin pa t gen madanm, te vin desann avèk li. Fò m di byen Charles Didier St-Juste se yon nèg, se lanfan inik ke l ye. Se sèl misye manman l genyen kòm pitit. Donk antèn mwen an klere sou misye, m konn tout pa misye. Donk kote m kwaze avè misye, menm nan Pò Salu, ou mèt fè m konfyans, se yon gem n ap ye. Sa vle di ke Boutba, chèf gang Maryani an, nan konplisite ansanm avèk mèt otèl sa? Wi. E sesi m prale pi lwen avèk ou. E se yon tip ki rele bon non nèg sa ye men Billy. Se Billy ki abite bon pas. Misye fè rantre soti ant Etazini avèk Ayiti ki fyèl li e ki te di nèg yo men nan ki otèl pou y ale. Ok.
Men e n echanj tir yo ke pa gen okenn. Non m pa gen nèg pa m yo ki touche e m pa gen viktim nan kan pa m. E pa bliye ke tip sa ki se Charles dit de Saint-Just, si misye k fè sa m ta kapab rele parantèn non pou nèg vilaj yo, se misye ki fè relè pou nèg yo. Si nèg vilaj yo gen yon komisyon y ap voye nan Sid, yo di bay li kay Didier pou nou. Depi ou bay li kay Didier, bon baz Digicel nan Pòsali, epi y ap rele nèg la, y ap di al chache l la.
Men kòm li nan ministè lajistis e komisè, èske ou menm ki sèk legal ou pral fè nan ministè lan Ou lè w jwenn misye pou kisa pou fèt. Nan sak nan sa misye ye a minis la jistis pa avèk li minis la pa avèk li pèsonn nan la jistis pa avèk li la jistis avèk gang se fil cho ak fil frèt yo paka rankontre yon nèg paka nan la jistis pou nan gang ok donk la jistis avèk avèk gang se fil cho ak fil frèt yo paka rankontre kòman w konsidere aksyon sa e misye se yon gang misye ye jodi a m pran responsabilite m pou m di chal di.